Bonjou bonswa tout fanatik lif enfo vye sante yo Jodi an nou pa lakay ou apre kelke tan Be kelke jou ke nou pa janm tande vwa e sa Jodi a mwen deside rantre lakay nou byen ke m te anvi prepare yon transmisyon an dirèk men malerezman li pa posib vu ke kote m rete a m rete bò lari gen anpil bri sètadi gen anpil preparasyon ki pou ta fèt èske w konprann pou m ta prezante transmisyon sa ak tout fanatik mwen yo alò rezon ki fè mwen parèt maten an pou m vin pale ansanm avèk nou se paske m konnen e vu avèk sitiyasyon ki te prezante ayè samdi 14 dawout la nan maten donk sa te afekte anpil moun mwen menm pèsonèlman sa te touche m ok kote ke anpil moun te nan aktivite yo sa ki te lakay yo oubyen sa ki te nan kabann mwen menm mwen te nan kabann mwen m t ap dòmi anviwon 8 è e 29 nan maten, m tap dòmi m potko reveye, ok, m te santi kabann nan ap tranble avè m, ap danse avè m, epi menm kote a m pantan, men m pat konnen si se yon kesyon de tranbleman de tè, ok, men apre lè m tcheke sou rezo sosyo yo, donk mwen vin wè e sitiyasyon an te vrèman tèrib e konplike e lakay nou an Ayiti. Ok, yon sitiyasyon ke anpil moun, ke nou pat atenn, pou m pa di anpil moun, ke nou pat atenn avèk sitiyasyon sa, e ki koze anpil dega, sitou nan depatman sid, nan grandans, ok, ki fè anpil anpil dega. Donk se yon trableman de tè ki pase avèk yon nivo de 7.2, alò komparabman avèk, 12 janvye 2010 lan, gen moun ki di ke li plus fort par rapport a 12 janvye 2010 lan, men pwoblèm ki fè pa genyen dega ki te genyen 12 janvye 2010 lan, se paske li pa afekte Port-au-Prince. Li pase presizamman nan zòn Sid, nan zòn Grandans, kote ke nou jwenn. Donk, e, e, e, jan kay yo ye an, pa rapò avèk Pòtoprens, se diferan, paske Pòtoprens, kay yo bati youn sou lòt, èske w konprann? Donk, nan zòn sid, ou byen, nan zòn Okay, nan zòn Jeremi yo, kay yo se, e, yon kote, yon kote, avèk yon bèl distans ke yo bati, se sa k fè pa gen anpil dega ki fèt pa rapò avèk 12 janvye 2010 ki te pase nan lakou Pòtoprens, presizamman, pou m byen di. Gen anpil moun jiska prezan ki toujou gen pwoblèm e ki gen perèz, avrè di, ki pa rantre lakay yo depi apre tranbleman de tè lan samdi maten an. Mwen gen yon zanmi m presizamman, Pòtoprens, ki t ap pale ansanm avè m, li di m ke depi samdi li pa dòmi lakay li. Yè maten li te eseye rantre, yè dimanch lan, li te eseye rantre lakay li a 5 è nan maten pou li t al fè yon ti dòmi. dòmi pa t ka pran l. M kapab konprann sitiyasyon sa paske 12 janvye 2010 mwen te Ayiti, m te Pòtoprens, nou te fè anpil jou apre tranbleman de tè a paske sa te pran m lakay mwen, Pòtoprens, e erezman donk nou pa t gen anyen, kay mwen pa t gen anyen, fanmi m pa t gen anyen, men m te gen anpil zanmi m ki te viktim, anpil kay bò lakay mwen ki te kraze, anpil mò. Ok. Men e moman sa ki yon ti jan diferan paske tankou jan m te di l lan ki pa pase oubyen ki pa fè ravaj Pòtoprens. Ok e youn nan bagay ke m ap di mwen konnen ke nou se Ayisyen nou viktim anpil anpil e chak tan oubyen chak detanzantan nou genyen yon move nouvèl n ap aprann. Yon bagay ki diferan, ki afekte nou, ki fè nou tris, lè se pa yon pwoblèm, se yon lòt. Ok, alò, mwen konnen kanmenm, donk yon jou, e, tankou jan m toujou di l lan, n ap sispann e kriye, n ap sispann soufri, paske pèp sa a, ti nasyon sa a, nou konn anpil soufrans, nou konn anpil doulè, e nou pa janm pase yon moman vrèman pou n ap souri, pou kè nou ap kontan. Ok m pral envite w tande e tout detay de direksyon sivil lan kap bay konsènan tranbleman de tè ki te pase samdi maten an konbyen moun ki mouri konbyen moun ki blese ok e konbyen kay ki kraze tou alò m swete ke w prete atansyon e avèk e e reportaj sa pou kapab byen enbi ok. Jist avan mwen fè nou tande repòtaj lan sou bilan tranbleman de tè lan ki te pase ayè samdi an, m ap mande nou silvouplè pou nou rete trè trè trè vijilan paske depi samdi dan lapremidi yo anonse tanpèt la oubyen siklòn lan sou peyi Dayiti, isit tou an Repiblik Dominikèn yo anonse sa paske genyen anviwon 32 pwovens yo prevwa ki ap. afekte atravè siklòn sa a, donk m ap mande nou pou nou trè trè pridan, paske sitou nou konnen lakay nou an Ayiti, donk sou kesyon batisman an, sa a pa genyen yon bon imaj, paske moun yo bati nenpòt kòman, nenpòt kote, èske w konprann, e sitou moun ki rete bò ravin yo, bò kote ki danjre yo, m ap mande nou pou nou epanouyi nou, pou nou rete avèk yon distans, pran mezi de sekirite, pou nou ka fè pridan pou tèt nou, pou fanmi nou, pou timoun nou. Ok.

1054 morts dans le Sud, 119 dans la Grand'Anse, 122 dans les Nip et 2 dans le Nord-Ouest. Nan moman nap pale la, nou denonbre tou apeprè 5700 blese nan diferan depatman sa yo ke m sot site la. Gen yon total de 13694 kay ki afekte, antre yo la nap fè dekont lan pou nou konnen kiyès ladan yo ki detwi e kiyès ladan yo ki andomaje. Se ki fè ke nou, o total nou gen apeprè yon apeprè 30 mil fami ki afekte nan tou le 3, nan tou le 4 depatman sa yo ke m sot site la. E nan moman ke n ap pale la gen de travay ou ki kontinye an tèm de sovtaj e de sekou. Nou gen yon pakèt aksyon ki antreprann sou le teren pou nou kapab jan ke nou kapab avèk mwayen ke nou genyen pòte èd avèk sipò a popilasyon ki afekte yo. Yon pwen ki enpòtan anvan ke mwen kontinye pa rapò a aksyon jan n di an ki antreprann nan kad repons a tranblemann tè lan, yon pwen ki enpòtan se le fèt ke la pandan nap pale la peyi an an vijilans jón. Vijilans jón, vijilans jón lan se pa rapò a sitiyasyon meteyolojik lan jan ke nou konnen l lan, tanpèt twopikal Elsa, Tanpèt twopikal Grace, eskize m, ki la a kounye a la a retwograde an depresyon twopikal, ap menase peyi Dayiti. O moman n ap pale la a, li fèk pase, èy li fèk pase sou zile Pòtoriko, li nan lanmè e li pral rive sou teritwa Repiblik Dominikèn. Donk. Nou menm an Ayiti, nou kapab pwobableman e sou enfliyansi santi efè yo pwobableman demen pandan jounen demen lendi an e dan sèten kote yo es yo atann ke nou kapab gen de gwo lapui, gwo kout van e gen de kote menm ke jisteman nou kapab gen yon akimilasyon lapui ki ant 75 a 100 milimèt dlo. Sa vle di tou senpleman ke a apati de kantite dlo sa a, Satirasyon sòl la ap rive, sa vle di ke tè a pap gen kote pou l pran dlo ankò, dlo a pral koule e li kapab fè ke rivyè yo vin an kwi e li kapab poze tou tout lòt danje ke nou konnen ki konn asosye avèk sitirasyon sa yo kankou deboulonnay tè, kankou glisman teren, deboulonnay tè ke nou rele glisman teren, kankou jisteman inondasyon eklè e tout lòt danje ki ka prezante. Donk n ap mande tout moun rete vijilan, n ap kontinye fè monitoring nan. avèk Unitre Hydrométéorologie, UHM, ki se otorite nan kesyon meteyo nan peyi a, e n ap kontinye fè monitoring nan e transmèt enfòmasyon yo sou evolisyon depresyon twopikal Grace ki li menm kapab, jan n te di talè a la a, atenn kot peyi Dayiti, atenn peyi Dayiti li menm demen. E pou revenir a. tranblemanntè lan. Nou konnen ke nou te gen, li te rive le nan samdi maten, men depi lò nou anrejistre plizyè sa yo rele de sekous ki vin fèt pa la swit e sekous sa yo yo varye, gen ki ale a de magnitude de 4 pwen 5 jiska 5, se ki kan menm ase vyolan e nan sans sa nap mande tout moun toujou pou yo rete vijilan. E an tèm daksyon de repons nou kapab e se sa ki enteresan nan tout sa kap fèt la la, nou gen anpil travay ke nou fè. nan nivo Sant Operasyon Dijans Nasyonal la, sou woulèt Premye Minis lan, avèk prezans tout minis yo, tout ajans ki travay avèk nou, tout patenè nasyono e entènasyono ki otou de nou nan Sant Operasyon Dijans Nasyonal, nou mete ansanm pou nou wè ki mwayen nou genyen, pou nou wè kòman tou nou ka itilize mwayen yo de manyè efikas, yon fason pou nou kapab, le pli vit posib, pote èd avèk sipò. bay frè nou a sè nou ki an danje, ki nan difikilte nan depatman gran sid peyi a. Donk la deja nou kapab di nou ke jodi an nou reyisi fè yon, fè konvwa imanitè yo derape, yo pase pa wout nasyonal nimewo 2 a e nou genyen 2 konvwa ki rive deja nan vil Okay, m kapab site nomenman FAES ki rive jisteman nan vil Okay, nou genyen 2 lòt konvwa imanitè de pwoteksyon sivil avèk patenè yo ki yo menm tou rive, donk la kounya la se. antite ke nou genyen ki lokalman ki la yo ki pral pran chaj pou yo kapab jisteman kowòdone distribisyon èd lan e jisteman asistans a popilasyon ki gen pou fèt. Fò m note tou ke gon gwo travay ki ap fèt tou nan sektè sante an, nan sa n rele e nan sa n rele cluster sante an, paske genyen tout yon travay ke gon gwo enpak ki fèt sou sektè sa, genyen lopital ki te atenn, gen de lopital ki kote ki genyen anpil afli viktim, men antretan fò nou di ke. Anndan sektè sa, tout aktè yo mete tèt yo ansanm nan depatman pou yo kapab founi apui e yo òganize yo pou ke pasyan ki pi grav yo, yo reyisi fè 2 evakyasyon, gen anpil evakyasyon ki fèt pandan jounen jodi a, n ap gen yon bilan chifre de jisteman de nonm de evakyasyon sa yo. Genyen tou materyèl medikal ki ke nou voye ale jisteman nan zòn ki afekte yo e sitou pèsonèl medikal ki jisteman ap prale an ranfò avèk jisteman zòn ki afekte yo. Se sur ke genyen de ti pwoblèm ke nou konfwonte ki rann operasyon yo difisil e ki ba nou sèten reta. Pa egzanp, akoz de akoz de replik yo te genyen de wout ki te bloke. Donk, la a yo gen anpil travay ki fèt pou debloke wout yo donk pou pèmèt nou e pèmèt ekip k ap fè sovtaj yo rive sou plas. Donk, n ap mande tout moun ke pou yo kontinye kenbe fèm, pasyan. Nou menm n ap kontinye travay tou darachpye. pou nou kapab fè èd la rive, pou nou kapab fè sekou yo rive e pou travay de operasyon de repons yo kapab fèt. Pou fini an, m ap vle m vle atire atansyon tou e voye yon gwo kout chapo ba tout patenè nou yo nan etranje a ki yo menm vini spontaneman vini ofri èd yo, vini ofri sipò yo. E nap pale de plizyè gouvèneman, plizyè grand ajans ki yo menm yo vini e yo gen de u ekip ke yo deplase ki pote èd lan. La pwoteksyon sivil òga ap òganize l jisteman pou resevwa èd lan e pou ke èd la pa rete jisteman pou nou rapidman nou kapab fè sak gen pou fèt e janm te di talè a la vini an sipò a frè nou a sè nou ki nan difikilte. Donk pou le moman se nan pwen sa ke nou ye ok nan nan evolisyon e m ta ka di repons E pa rapò a tranblemann tè la, m pral repase kòn nan bay Pòl ki li menm pral entwodui prezidan komite nasyonal la.
Anvan nou entwodui premye minis lan, nou vle siyale ke televizyon nasyonal an dirèk epi depi lè kay nou gen radyo Tele Makaya e ki branche epi tout lòt zanmi ki sou rezo sosyo yo k ap retransmèt konferans sa a, k ap retransmèt pwen de près sa a jodi a. Nou di yo mèsi e nou vle tou remèsye elan ki fèt pa rapò a sa nou menm nan anndan Ministè Kilti ak Kominikasyon nou toujou ap pwone, la kominikasyon enkliziv. E se sa k fè jodi a nou ansanm avèk entèprèt dè lang e dè siy, nou vle siyale sa, se atravè Enstiti Ayisyen dè lang dè siy ki volontèman vin pote kole nan mouvman sa pou nou kapab pèmèt tout moun entegre yo nan enfòmasyon ke n ap bay. Donk se sa nou rele nou menm kominikasyon enkliziv anndan Ministè Kilti ak Kominikasyon. E se konsa m ap tou envite Premye Minis lan li menm pou l vin pale avèk nou pou l di nou kòman misyon de teren sa te ye pou jodi a. Mesye le Premye Minis. Rebonjou.
Jodi an. Gen kèk minis avèk manm kabinè m yo ki te rete isit lan pou kowòdone efò k ap fèt pou reponn a tranbleman de tè yo, efè tranbleman de tè yo. Mwen menm avèk. Plizyè lòt minis nou te ale nan Sid. Lè n rive nan Sid, nou konstate de dega. Nou konstate anpil kay ki tonbe, nou konstate menm de zefò ki ap fèt pou retire moun anba dekonb e. Gen de bagay nou obsève e ke nou ta vle pataje avèk nou. Youn nan bagay ke nou obsève se tou dabò se dignite moun yo. Nan lapenn, nan lasoufrans, moun yo te trè diy. Moun yo te tris, men diy. Yon lòt bagay ke mwen menm ke m obsève sou le teren, se ke moun yo afekte. men gen yon gran rezilyans, moun yo ap goumen pou yo soti. E m ap rakonte nou de istwa. M rive, nou kanpe, n al gade yon kay ki aplati tout. Li aplati e nou wè pwopriyetè kay lan yo deyò, yo trè tris. Mwen di nou mèsi paske nou te bay tan nou ak atansyon nou pou nou te gade video sa. Donk pa bliye ankò yon fwa nou se ayisyen e tankou jan mwen toujou di nou ka chanje ayiti ok. Met tèt ansanm, e pa sèlman lè genyen yon pwoblèm ki prezante, e lè sa a pou nou montre fratènite nou byen inite nou, donk nou dwe montre inite nou nan tout sans, a tou moman, a tout lè. Ok, mèsi, n ap kwaze yon pwochèn fwa nan yon lòt videyo. Mèsi.